Bonswa a tout moun Ou byen bonjou tout depan de la ou gade video sa Jodi a nou wale prezante yon nan meyè bous ki genyen, ki gen posibilite pou kapab fè swa yon metriz, oubyen yon fòmasyon kontini, ou di mwen yon bachelye, nan yon nan meyè inivèsite ki gen nan peyi Bèljik. N ap raple bous sa a, li ofri pa Akademi de Rechèch Dansèyman Siperyè, ki gen sig li ki se ARES, Sa ka rive gen anpil moun ki abitye avèk bous sa deja, odimwens ki konn tande pale de li, oubyen ki gen yon moun yo ki te benefisye l. N ap raple w, bous sa jeneralman, li toujou ouvri nan septanm. E gen fòt posiblite, ane sa pou l ouvri byen bonè nan septanm nan. Sa vle di nou pral wè avè w etap pa etap, kòman pou prepare dokiman w pou kapab postile nan bous sa. E n ap raple w, Tout demach yo se an liy yo fèt. Sa vle di ou pa gen kenn dokiman papye ou pral itilize oubyen pou voye swa pa lapòs oubyen nenpòt ki fason. Tout dokiman wap gen pou kapab postile se son de dokiman ou pral dijitalize pou ranpli sou sit IRS la. Pli presizeman sou sistèm jiraf la kote ou pral gen pou kreye yon kont. Ok. Pou kòmanse. N ap raple w, menm jan nou te di w la, gen posiblite pou w fè yon bachelye, yon mastè de spesyalizasyon oubyen yon fòmasyon kontini. Pami peyi ki elijib yo, Ayiti fè pati yo. Men nou pa oblije tounen pou n al gade tout rès peyi yo. Yon fwa ke nou konnen Ayiti fè pati, deja ou kapab pran chans ou. Pou nou kòmanse, nou pral gade ki fòmasyon yo ofri. Jan nou te anonse yo deja, gen 3 tip de fòmasyon. Gen yon ba, gen ou kapab fè yon bachelier ou byen yon master de spesyalizasyon ki se son de fòmasyon ki entè inivèsitè. Sa vle di, fòmasyon sa yo pa fèt nan yon sèl inivèsite. Ou ka gen yon fòmasyon wap swiv ki fèt nan inivèsite katolik de loven an Belgique, epi wal gen kou wal swiv nan inivèsite Liège, oubyen nenpòt lòt inivèsite ki twouve l nan peyi Bèljik. Pou fòmasyon kontini yo, yo dire de 2 a 6 mwa, e n ap raple w pou mastè yo oubyen bachelye yo, yo dire anviwon 1 an. Ok. Pou kòmanse, nou pral eseye ouvri lis bachelye ki genyen, ki te genyen 2022-2023, pou kapab verifye ansanm avè nou.

Pou mastè de espesyalizasyon yo, yo menm yo plis. Sa vle di, ou kapab chwazi, tou depan de ki liy de rechèch ou, tou depan de ki syans ou te etidye nan lisans, ou kapab jwenn yon mastè ki gen rapò avè w. N ap raple, gen mastè ki anseye an fransè, konsa tou gen mastè ki anseye an anglè. Si ou chwazi yonn nan mastè yo ki an anglè, fò ou si ke ou pale anglè. E ou gen dokiman ki ka jistifye ke ou pale angle tou. Ok, wap gade nou gen mastè espesyalizasyon an dwa zimen, gen jesyon risk, katastwòf, gen jesyon entegre de risk sanitè, etc. Gen espesyalizasyon transpò lojistik, gen espesyalizasyon dizay inovasyon sosyal, etc. Yonn nan bagay ki trèz enpòtan pou nou kapab mete an tèt, Gen nan mastè sa yo ki mande fòk ou prepare yon pwojè de rechèch. Gen nan yo tou ki pa mande ou prepare yon pwojè de rechèch. N ap raple w nan mastè sa yo pou postile w ap bezwen lèt rekòmandasyon, w ap gen lèt motivasyon pou ekri tou. Gen mastè ou ka chwazi ki mande pou bay yon avan pwojè de memwa. Gen mastè ou ka chwazi ki mande w pou voye rezime memwa ou te fè nan lisans lan tou. Konsa tou, sa ki enpòtan, yonn nan pwen ki trè fò, fòk ou gen pou pi piti dezan eksperyans ki trè pètinan. Sa vle di si ou pral postile pou yon mastè, fò w si ke ou gen eksperyans ke ou ka pwouve nan menm domèn nan ki pou pi piti dezan. Sa vle di l kapab plis, men minimòm fòk ou gen dezan eksperyans. Si ou pa gen eksperyans, se yonn nan pwen. Ki trèt peze nan balans lan? Nou konseye w chwazi yon domèn ou konnen ou gen eksperyans, ou ka pwouve l, e lè w fin pase premye faz la ou nan entèvyou, nenpòt kesyon y ap gen pou poze w, w ap gen abilite pou w kapab reponn. Se yonn nan fason k ap garanti chans ou. Ok, pou fòmasyon kontini yo, n ap desann. La, nou genyen yon lis de fòmasyon kontini. Gen fòmasyon kontini an syans de done pou la sante mondyal, gen pedagoji inivèsite nimerik, e jan pas. Nou pa oblije site tout, nou pa se wap wè yo la. Gen fòmasyon kontini an sistèm de fòmasyon jewografi libre. Sa pral depan de ki dokiman ou gen, ki fòmasyon ou te swiv, Ou kapab chwazi swa pou fè yon bachele oubyen yon mastè de spesyalizasyon. Deja nou konnen gen plis moun ki pral chwazi mastè de spesyalizasyon yo. E pou chwazi mastè ou, premye sa wap gen pou fè, wap klike sou sou mastè ki enterese w la. Pou al gade ki kondisyon pou kapab enskri. Kisa yo mande kòm prereki e kijan de dokiman yo mande. E meyè moman pou prepare yon bous detid se lè bous la poko ouvri pou resevwa enskripsyon. Paske yon fwa ki ouvri pou resevwa enskripsyon, anpil fwa ou pa pral gen tan pou panse, ou pral sèlman anvi postile. Ok? Wè la? Nou pral gade la, aplikasyon an gen pou ouvri nan septanm 2022. Sa vle di, nou preske nan septanm la. Manke anviron yon jou selman pou nou nan septanm. Aplikasyon ap ouvri pou septanm. Yo pa mansyone konbyen septanm. Se 2022, 2023 ki deja fèmen. Kounye a nou pral gen 2023, 2024 ki pral ouvri la. Ok? Nou pral gade kisa kòm objektif fòmasyon yon mastè espesyalizasyon an dwa zimen. Ok, an nou gade objektif fòmasyon an. Jeneralman, fò konnen lè ou pral fè yon etid, kisa, ki objektif ou, kisa wap gen kòm konesans apre etid sa. Pa egzanp la, yo bay tout deskripsyon. Ki objektif fòmasyon sa a? Ou kapab li pou gade eske nou menm nan ajanda ou te bezwen yon fòmasyon konsa. Eske sa se objektif ou? Se yon nan bagay k ap pèmèt ou monte yon dosye ki trè solid. Lè ou gade ki objektif fòmasyon an, nan pwojè ke ou pral ekri a, w ap gen ase abilite, w ap gen ase matyè pou w kapab dekri trè byen jistifikasyon an. La, ou kapab wè kontni fòmasyon an. Ok Ok La wap gade kontni Fomasyon an Ki sal gen Konbyen kant ki kantite e Wap gen Pou gen kou Konbyen kredi Matyè Pastè a gen. Ou kapab gade avè m. Yonn apre lòt. Ansèyman jiridik 120 è oubyen 20 kredi. Gen dwa li a lotonomi de la pèsòn 45 è 8 kredi, eksetera. La ou kapab wè chak bagay separeman. Nou kapab gade Inite dansèyman opsyonèl ou gentan wè demach yo, w ap li yo yonn apre lòt, ou kapab gade tout etap yo. Lè nou rive la ankò, la w ap gade seminè, fò swiv seminè de rechèch, monito a, sa ki se yon bagay ki fakultatif. An nou gade yon nan bagay ki enpòtan, ki kondisyon Pou moun kapab admi nan mastè sa. Se yon nan pwen enpòtan ke nou pa ka pase de li. Pou di pou kapab admi nan mastè sa, premye sa pou gen. Fòk ko gen yon grad akademik ki gen 120 kredi. Sa ve di ou kapab kontwole kantite kredi ou te fè nan premye etid ou te fè a nan lisans. Sa nou rele lisans lan. Gade eske kantite kou gen nan kise sou kantite kredi yo ekivalan a 120. Dezyèm bagay wap gen pou verifye, ou ka toujou gen yon etid ou fè ki pa tipikman li a fòmasyon an. Men, se son de etid ki konèks. Nan ka sa yo toujou di yo, ou ka pat fon etid, pa egzanp, ou ka fon metriz an dwa, ki gen rapò ak dwa, men ou pat etidye syans jiridik. Lè sa gen lòt etid ou ka fè, ki lye, e ki ba w aksè. Lè w li kondisyon yo, w ap wè tout sa yo. Ou ka fon yon bon etid, ou gen bèl relevedenote, ou ekri yon bon pwojè, Men piske etid wap chwazi a epa konpatib avèk sa ou te etidye, sa vle di ou pa gen yon prereki pou kapab fè yon tèl etid epi ou vin pa apwouve. Sa fè fò chèche gade ki kondisyon yo mande avan ou pran chans enskri nan yon etid oubyen nan yon lòt. Gade kondisyon yo, eske ou gen sa yo kòm prereki nan premye etid ou te fè a. Ou gade kondisyon. Nap al gade enfòmasyon konplemantè. Se son bagay ki enpòtan. Avan w postile ou gade ki sa yo di. Nom de bous disponib, gen 11 bous ki disponib la. Ok, sa enpòtan. Pa egzanp, ou ka postile nan yon etid, ou gade ou wè gen 5 bous ki disponib nan yon opsyon, epi gen 15 ki disponib nan yon lòt. Lè sa ou gentan wè, sa ki gen 5 bous ki disponib lan, chans lan mwens. Kantite moun ki gen pou postile, ou pa konnen konbyen l ap ye. Lè sa a, ou gade kote wè ki pi favorab pou ou a pou pran yon desizyon. Sa pral depan de yon moun. Nan ka sa, m toujou sijere yon moun, pran sa ou renmen, men aji avèk anpil rasyonalite pou toujou reyisi nan desizyon ke w ap pran. Jan nou te anonse depi nan kòmansman, dire fòmasyon ou se toujou yon ane pou mastè e bachelye. Jeneralman te konn gen staj men depi ane 2020, 22 pa gen staj ankò. Se fòmasyon kontini, se mastè epi bachelye. Ok. Pou etablisman yo, nou kapab gade, jan yo te anonse nou se son de mastè entè inivèsitè, sa vle di gen posiblite pou moun nan swiv kou nan plizyè inivèsite. Jan nou te di la, nou wè la, nou wè inivèsite Sen Lwi, Briksèl, gen inivèsite de la Min, gen inivèsite katolik de Louven, ki se SC Louven. Ok. Pèsòn de kontak, pou chak etid, genyen de enfòmasyon ou mete pou si ou bezwen antre an kontak avèk kèk responsab la, ou kapab antre an kontak, lage email, email sa se pou moun ki nan inivèsite Sen Lwi, Sa se pou moun ki nan inivèsite ou sa se pou enfòmasyon pou bousye yo. Ok, moun ki ap al postile nan bous la ou bezwen enfòmasyon ou kapab ekri moun sa. San pwoblèm. E nap raple ou chak ou sipoze fè sa pou chak mastè. Gade kondisyon, gade ki objektif mastè a. Gade kontni fòmasyon, èske se fòmasyon sa ou te swete pran, gade ki kondisyon pou kapab admi. Ok. E menm jan nou fè sa, se konsa ou fè pou chak. E nap raple ou, enskripsyon an poko ouvri la, wap gade avè nou, enskripsyon an ap ouvri nan septanm, e lèl ouvri nan septanm lan wap sèlman vin la ou kreye yon kont sou platfòm jiraf la. Wap vini la ou kreye kont ou, in fwa kont lan fin kreye, W ap resevwa yon imèl anviwon 8 tè ou di mwen son 1 a 2 jou. Yn fwa w fin resevwa imèl konfimasyon an, w ap klike sou link yo voye pou ou a, kont lan aktif. Yn fwa kont lan aktif, ou kapab kòmanse pwosesis la. Chak dokiman ou gen, ou kapab telechaje l sou sit la, epi ou anrejistre nan bouyon. Ou pa fè anvwaye. Yn fwa ou fè anvwaye, dokiman an pwale Menm si ou te fin ranpli, menm si ou pa t fin ranpli, ou pap ka modifye l ankò. Men, depi ou anrejistre nan bouyon, pwochèn fwa ap toujou monte ou kontinye ap ranpli jiskaske lè a rive pou fin ranpli tout pwosesis la e ou voye dokiman ou ale. Ok, nou swete ou prepare tout dokiman ou, jan nou te anonse ou, se jis lè platfòm nan ouvri nan septanm nan wap ka wè pou chak mastè ki dokiman ou mande. Nan moman la, ou poko ka rantre sou platfòm Jiraf la, sa k fè pèsòn poko ka gen kontwòl ki dokiman yo mande. Ok. Nou di mèsi paske w t ap swiv videyo sa.